Like pou Bondye kapab kontinye beni w dakò si w fè sa Bondye pap manke pa beni w e nou prale touswit nou pale touswit avèk ou menm e sè Daniz e ki kote w soti an Ayiti gade mikwo a goumen.
Mwen se moun Latibonit, depatman komin Sen Michèl de Latalay.

e deyò e afin ke la m santi moun yo pa moute e m panse ke la e m panse ke ou menm ki deja e branche radyo lakay kontinye pataje l kontinye m panse n ap kontinye poze kesyon men e Daniz e men e kòm ou di ou se yon etidyan e etidyan nan kisa? Bon aktyèlman mwen se te yon etidyant Syans Enfimyè an Repiblik Dominikèn sou dezyèm ane mwen kanpe dosye mwen men aktyèlman ke mwen retwouve m pa bò isi mwen pou parapò avèk aktivite m oblije chanje karyè m mwen aktyèlman m son etidyan administrasyon antrepriz. Alelouya! M panse ke la o e non sèlman li te yon etidyan an e teknik e lisansyè e enfimyè, men aktyèlman e m panse ke l ap etidye administrasyon. M panse se avèk li nou pral wè e men Daniz marye, li poko marye non. M panse gen anpil moun k ap swiv ou la e. Son selibatè. Son Alelouya! Son selibatè men trè to, m panse e trè to ou p ap selibatè, pa vre?

sètifika kòm filyè famasyotik e an menm tan konsiltolyo mediko anvan ke gouvenman ta di wi konsiltasyon medsen. Yes m panse ap rize nap gen anpil moun la mezanmi kap swiv emisyon parol de vi m swete ke gras la rive lakay ou emisyon sa rad posib se gras avek le direktè Lebon James Mezanmi em panse ke la kontinye patajel kontinye moute kontinye moute e se an favèw emisyon an li pral ye a vle dia se yon lòt bagay se yon lòt nivo se yon lòt dimansyon m panse nou pral pale de efeksyon ou menm patajel avèk lòt moun toujou pou fè plis moun gadel pou fè plis moun tande tou sa ke nou pral di apre midi an m panse Daniz e si w gen kèlke zanmi wap salye kiyè kiyès yo ye ou byen ou byen. Map salye tout zanmi entènèt mwen epi fòk ke yon moun ki. Mache sou Facebook mwen e m ap salye tou a gwoup etidyan Bak California k ap fè yon efò e an menm tan tou m ap salye tout konpatriyòt mwen eks a inivèsite a pou pa di inivèsite m yo egzakteman e ki se yo twouve yo Etazini sa ki a Pòtoprens sa ki Ayiti bon sa ki Ayiti e sa ki a Sendomeng Se te yon bèl eksperyans ke m te viv avèk yo e m toujou grave nan memwa mwen. Mwen salye tout moun sa yo paske nan yon moman ou yon lòt, emisyon sa a kapab rive yo, kapab tande mwen. M panse emisyon sa a li rive lwen, lwen, lwen, lwen, lwen, kote ke nou menm nou pa rive. M panse gen anpil moun la ki pral swiv emisyon Pawòl de Vi. Nou pral pale dirèkteman de enfeksyon. M panse ke ou menm kontinye pataje l. Nou gen 20 moun, kontinye pataje l, pataje l. Bondye beniw tout zanmi entènot nou yo ki branche nou enpe patou e nou di yon gran sali avèk tout moun kap gadem kap swiv mwen an dirèk pa bliye mezanmi pa bliye kontinye pataje emisyon parol de vi E nou pral pale enfeksyon e avèk la sè Daniz nou konnen gen anpil anpil anpil de jan de moun ki deja mouri deja e nan maladi sa yo rele enfeksyon e non sèlman si w gen yon maladi pa sere l nou la pou se pou nou kapab ba w dè dè konsèy afin ke e ki sa ou ta dwe fè pou w kapab konbat efeksyon m panse apremidi an nou avèk la sè Daniz ki pral pale anplis paske m ta di ke li avanse nan domèn nan tou, non sèlman nan site administrasyon, men m panse ke li avanse nan domèn nan afin ke pou l ka pote di plis pou nou. M panse, mwen menm ansanm avè l, m panse ke nou pral pale anpil de enfeksyon. Nèspa Danise? Men wi, jan nou di l la ke aktyèlman m sou yon site administrasyon.

pa rapò avèk eksperyans li te konn fè nan fè pratik lè li te nan Inivèsite Katolika Santo Domingo, sèke depi pa rapò depi a o twa mwa de lè asistan asistan klas yo te kòmanse ap fè nou fè pratik a lopital e li te konn ap wè maladi nou, li te konn ap ede pran swen tou jis yon fason ke nou.

Antanke mwen menm m pa m pa stabilite nan yon sèl kote paske m toujou ap chache yon kote pi meyè. Mwen mwen panse lè m ap chwazi karyè mwen, mwen panse dabò fòk yon karyè ki inivèsèl. Inivèsèl ok ok. Nenpòt kote ke m ta twouve m pou m kapab egzèse. E administrasyon an tou li ba li gen rapò avèk Administration li gen nan rapò a tout karyè fi a. Ok men konbyen tan ke ou gen nan administration m panse ke nap salye tout moun ki anba live lan. Exactement an fen ane sa ap fèm konpli 2 zan depi m nan. 2 zan ok se trè byen m panse ke Daniz nou pral antre danble nan emisyon pawòl de vi a midi an e nou pral pale de enfeksyon m panse ke ou menm ki m panse apre kelke minit ankò nou pral ouvè ligne lan ou menm ki deja malad ou menm ki fè enfeksyon Ou kapab rele nou pou mande plis enfòmasyon afenke m panse la w ap kapab jwenn tout enfòmasyon de enfeksyon, kisa w ta dwe fè, kisa w ta dwe fè afenke pou w kapab konbat enfeksyon sa a. M panse nou avèk m ta di teknisyen an enfimyè tankou mwen menm mwen se youn nan youn tou ki se e k ap etidye e oksilyè enfimyè m panse ke mwen e m ta di la si pa gen yon doktè e mwen ka mwen ka fè anpil de swivi pou e doktè yo m panse ke la e m panse avèk ou menm e nou la pou nou kapab desèvi ou menm ki deja konekte avèk nou mwen salye prezans Bondye nan vi ou nou pral antre danble Daniz e kisa e Daniz men kisa ki yon enfeksyon Daniz daprè ou menm. Premyèman, se yon kontantman pou m kapab prezante nou tèm sa ki se enfeksyon vajinal ki gen rapò avèk lasante ki trè enpòtan ki pou nou konnen ki ki sentom ok.

E ann ale sèt ane sa. E men ann al wè. Paske ki doktè ki te dekouvri oubyen enfeksyon oubyen yon moun kapab fè enfeksyon vajinal? Ki doktè ki te dekouvri l? M pa konn si w fè rechèch ladann paske m panse. Bon ane m pa gen rechèch la. M pa gen rechèch la. Ok, ok, ok. M panse ke la, m panse nou pral pale an gwo nan ki ane enfeksyon an te pran nesans e ki lè yo te vin dekouvri l. M panse ke nan pwochèn emisyon n ap pote l pou tout. Zanmi entènot ki deja branche ak Jolakay Entènasyonal, chak moun ki deja branche, nou diw kontinye pataje emisyon Pawòl Levi nan lè sa a nap nou pral pale enfeksyon vajinal, e pa sèlman medam e pa sèlman gason sè e fanm sèlman kap ki fè enfeksyon men gason tou kapab kontamine madanm li tou, m panse ke ou menm ki marye ou menm ki marye ou menm ki gen madanm ou kap viv avèk li pafwa li malad men ou pa konnen E li malad nan vajen, e petèt li ka pè pou l di w sa, men kanmenm, pase maladi sa a li tiye anpil moun, non sèlman li vin bay kansè, e kansè a, tout alè ou pral wè avèk lasedanism, pase nou prepare anpil, e dyakout non plè, nou kapab eseye pote anpi anpil pou ou menm. Dakò? M swete ke ou kontinye pataje emisyon Pawòl Levi. Daniz, m panse ke E an gwo, an gwo nan prezentasyon ki sa ki yon enfeksyon e kòman ke yon moun ka atrape e en enfeksyon e nap pale la. Ki sa ki yon enfeksyon? Enfeksyon se yon maladi ki afekte pati jenital, de menm pou fanm e an menm tan pou gason. E nou kapab atrape li pa rapò bakteri e oubyen. On gwo sa rele levadure, levadure ou byen on enfeksyon a levure, vaginal a levure, ke li kapab gen plizyè faktè ke nou kapab atrape. Pa egzanp nan fason dijyèn, fason frekantasyon patenè kapab fè nou atrape enfeksyon vaginal e ankò dot. Ok men Festival Jounal sa a, men m panse nou pral fè kategori an de enfeksyon ki plis ou mwen popilè yon moun ka atrape. Men ki enfeksyon egzakteman yon moun ka atrape pi fasil? Kòman moun nan. Enfeksyon ka atrape pi fasil gen divès tip de enfeksyon. Gen enfeksyon parazit. Gen enfeksyon pa bakteri, gen enfeksyon pa levir, gen enfeksyon viral e enfeksyon ki asosye a asistan sanitè. Sa vle di lè nou ap itilize kote nou sèvi nan banyo piblik, si m ka di douch, kote nou sèvi nan sant sanitè piblik yo e an menm tan fason ke nou sèvi ak tèt nou an. Rapòt ijyèn ou, epi tou an kontak pou relasyon seksyèl.
Zanmi oditè yo mande plis volim ou ka pale pli fò paske m panse ke dakò e dakò m panse ke la avèk ou menm ki deja branche radyo lakay entènasyonal kontinye pataje l jis afen ke pou kapab ede nou avanse vè lavan n dakò n ap salye tout moun an jeneral e n ap pale de enfeksyon m panse toutalè ou pral wè imaj yo afen ke

Ou dwe al wè anons piblik sa w dwe fè, ou dwe verifye èske banyo sa a li pwòp. Pa vre? E dezyèmman, ou bezwen verifye èske banyo sa a, e konbyen de tan banyo sa a gen lave. Men si l pa lave sa w dwe fè, anben ou oblije pran yon twal ou siye l avan ke ou chita. E paske ou pa konnen ki efè k ap degaje andan k ap moute. Lè sa a li kapab.
Anpil bakteri li gen moun ki sèvi la dan non sèlman mank dijyèn. M panse ke ou t ap wè imaj yo la e n ap mande a kameramann nan. Kameramann nan kapab moutre moun yo kèlke imaj. E kèlke sentom. Men ki ki tip de enfeksyon ki egziste?

Paske vajen an, jeneralman pou kont li, li gen yon seri de bakteri kòm pwotektè li, paske pou kont li, li netwaye tèt li. Men vajen an. Wi, men lòske jan n ap sèvi oubyen parapò nan ijyèn oubyen nan dlo ke w ap sèvi oubyen kote w chita, sou bagay ki cho, pa egzanp, tou sa kapab pèmèt ou gen yon enfeksyon vajinal.

E savwa viv sa a pou moun yo ribrik sante pou moun yo paske moun yo malad yo gen enfeksyon yo atrape enfeksyon yo pa konn kòman pou yo ta dwe trete enfeksyon sa a anben men moun ki men ki siy ki pral pèmèt sa yo sentom sa yo men lè moun nan wè sentom sa a sa l dwe fè.
Se le pli. Men pa egzanp, men èske se tout enfeksyon ou ta dwe wè doktè? Bon. Bazikman wi. Men gen enfeksyon ou atake menm li pa bon ke pou apa ou menm pou pou ou menm pou oto medikè sa vle di pou bay tèt ou tretman ou ta sipoze wè yon doktè pou l detekte ki tip de enfeksyon Alò gen moun ki tankou konn fè remèd remèd natirèl yo men sa va depan de nivo enfeksyon si yon enfeksyon pa byen trete l kapab plis li kapab plis nivo a ka plis elve kapab pèmèt ou gen plis konplikasyon pi devan sa fè ke li pi meyè ke pou wè yon doktè ke doktè sa ka ba w bon Fè yon dyagnostik, yon istwa klinik pou ou, pou l konnen ki tip pa rapò de kesyon l ap poze w, fason ke w santi sentòm yo prezante, epi tou li gen tou si l posib li gen pou l fè w fè yon egzamen ou byen yon tès ki ki se Papa Nikola ki kapab detekte ki ki tip de enfeksyon. Ok, e men kan pale de yon enfesyon kandida, kisa k yon enfesyon kandida dapre ou menm?
Enfeksyon kandida se yon tip se yon tip de enfeksyon, se yon tip de bakteri ki yo deja sitye nan vajen an kòm pwotektè men lè li lè li lè li repwodui se pa fòseman transmisyon seksyèl sa pral depan de itilizasyon moun kap itilize savon entim yo ki ki gen pafen ladan yo konn yo konn de. Elimine bon bakteri ki bon pou pou vajen an pwoteje l epi li li fè yon dezekilib nan nan nan pH sa vle di asid nan vajen an ki kapab fè pèmèt kò sistèm imonolojik la li abese ki pa gen pwotektè poutèt li kapab ou lè sa ou ekspoze a tout enfeksyon a tout Miko. Men, èske konbyen de tan yon enfeksyon kapab dire sou yon moun? M panse m ap tann kesyon zanmi entènot nou yo. Ou ka poze kesyon sou enfeksyon. Ou menm ki ta konnen anplis de enfeksyon, ou kapab poze kesyon anba live la. Ou kapab rele nou. Liy nan deja ouvè. Ou kapab rele nou afin ke pou kapab pataje ide ou avèk nou. M panse ke nou pote anplis anpil anpil pou ou menm. Ou kapab rele nou sou telefòn sa yo. Sèdaniz, ba li mo telefòn ou.
Telefòn mwen se 664 496 1652. E pa bliye, ou kapab rele nou an dirèk sou nimewo telefòn mwen, Whatsapp, ou menm ki deja konekte, ou kapab rele nou sou w ap fè plis 52 k ap swiv mwen an Ayiti, w ap fè plis 52 15.

E m swete tout zanmi kap gade m kap swiv anba live la tout bagay ok kounya m panse micro sèvant lan li ok m panse la nou pwal pale e nou pral antre danble ou menm ki deja an liy ou kapab rele nou sou facebook sou whatsapp sou mensenger nou la pou nou kapab reponn ou poze kesyon epi pou nou kapab reponn m panse se avèk ou nap fè live la M swete ke Bondye kontinye beni w, kontinye pataje l, pataje l. N ap salye tout zanmi nou yo, Kanada, Frans, ki branche, ki aktyèl branche. N ap salye Mike depi Chili. Bondye beni w anpil ti mesye m yo, ke Bondye kontinye beni w. N ap pale de enfeksyon. M panse w ka poze kesyon, n ap pale de enfeksyon vajinal, e pa sèlman medam yo, men mesye yo tou atrape de enfeksyon paske non sèlman, E yon pwal ka ba moun yon enfeksyon e pwal la pwal la menm li ka. Sa va gen sa depan depandaman wi ou kapab afekte non sèlman fi a sa pral depan si ke ou atrape kèk parazit ki ki kapab kole ou byen kapab atrape nan pwal yo paske gen moun ki gen anpil pwal ki vrèman

Ki dire pou tout lavi moun nan. Non, li pa yon, li pa dire pou tout lavi. An men li pa yon maladi kwonik.
Paske non sèlman se yon maladi ki atrapan, li kapab dire kèlke, kèlke mwa, kèlke ane, men li pap dire yon ane sou moun nan. Si w wè l dire yon ane sou moun nan, konnen maladi sa l ap chanje e li ka vin chanje an kansè. Non, li ka dire yon ane, sa va depan si moun nan pa pran tan. Gen enfeksyon ki, ki gen anpil tan sou moun nan, moun nan pa ap detekte paske se pa tout lè.

L, Sa ki nòmal a li menm sa ki anòmal lè gen yon bagay ki anòmal ke ki santi ke yon gen yon deranjman ki fèt li sipoze teste sa. Dabò antanke fi tou moun nan sipoze revize pati entim li aparèy feminin li jenital li di je li sipoze revize li si gen yon bagay ki bat la oubyen yon bagay ki anòmal la. Poul konnen wi gen yon bagay kap manifeste paske kò a li li gen yon alèt lè ou gen yon sentòm ou gen yon sentòm ki manifeste se tankou kò a alètew li di a gen yon bagay ki atakem gen yon bagay ki atake ou sipoze obsève Men sa ki men nòmal eske la. eske vajen moun nan se yon bagay ki trè sansib? Kisak fèl sansib daprè ou menm? Bon se yon pati ki ki yon pati ki gen anpil ògàn nèvez.

Sa e tou natirèlman yo la pou kòm eti ki aji kòm defans vajen an.
Ah ok ok paske e kòm yo tap pale de kandida m panse e kisa ki yon kandida. Kandida se yon se yon ogmantasyon lè sa bakteri nòmal nan lè sa li yo miltipliye sa vle di vin gen yon ogmantasyon de sa ki pèmèt ke li gen yon desekilib. Men kòman m ka konnen ke mwen gen yon, gen yon, m panse sa se sa se zanmi yo ta dwe poze kesyon sa wi. M panse m ap tann avèk tout zanmi nou yo k ap poze kesyon, m panse ke la e li deja fè edmi e n ap se letan pou nou kapab tande yon lòt mizik pou nou kapab pran zanmi entènot nou yo e toutalè ke nou pral wè e kisa Carus la e ki konsekans sa gen sou vi w, m panse ke Ou pral wèl tout a lè. Nou pral pran poz la e nap tann ou menm ki deja branche Radyo Lakay Entènasyonal la. Nou swete ke gras la rive lakay ou. Nou pral pran yon lòt mizik. Ling nan deja ouvè ou menm kap swiv nou an dirèk enpe patou. M swete ke Bondye kontinye beni ou, ke Bondye pran swen ou. E li tan pou nou pran yon bout mizik afenke pou nou kapab tounen pou emisyon Pawòl de vi. Ke Bondye beni w an nou kontinye beni ansanm nan non Bondye gen tout pouvwa ke Bondye beni w ke Bondye pran swen w yes alelouya glwa merci sèyè.

Merci merci merci merci merci avèk ou menm nou de retou ankò e avèk nou nan estidyo a e se la sè Daniz e nap pale de enfeksyon vajinal ou menm ki deja branche ki apèn branche kontinye pataje emisyon pawòl de vi se le tan pou nou akeyi e pou nou pran kesyon yo m panse ke la ou menm ki gen kesyon e ou kapab ekri nou anba live la. e afin ke pou kapab konnen kisa ki yon enfeksyon vajinal, kòman ke ou kapab atrape yon efeksyon vajinal. Nou pral antre nan nan tip yo kounye a, e tip de efeksyon. E avèk la sèl Anise, m panse ke ou menm e ki gen sa rele dout, ou kapab ekri nou, nou gen kèlke konsèy, ou menm tou ki pa mache, ou menm tou ki ta renmen djanm, m panse nou gen kèlke e e preskripsyon pou ou, e kèlke resèt kap bon pou ou menm tou. E antanke gason. Hahahaha Dakò ke Bondye kontinye beniw ou kapab ekri non anba live la e Bondye va kontinye beni w e nou pral antre nan tip yo wi. Bon tande me kontan ke nou retounen sou platfòm nan ke nap pale de enfeksyon se yon maladi ki afekte aparèy jenital nou kòm lè kòm kay fi etanke kay gason tou. Ke se yon li manifeste ke pa rapò de doulè gen yon sant kapab gen pikir sa rele gratèl kapab gen gratèl kapab gen doulè nan moman ke lap pipi epi tou gen yon sekresyon vajinal ki prezante kapab bay yon koulè blanch koulè jòn oubyen koulè vè sa pral depan de tip de enfeksyon ke w fè a oubyen de nivo enfeksyon an ke rive sou ou. Bon, pa rapò ke kote ke yo kapab detekte ke gen yon enfeksyon ki prezante se lè ke w ap bay sentòm sa yo, kote ke m kapab di w ka ap santi gratèl, ke w ka ap santi kèk kèk bouton ki prezante oubyen oubyen lè w ap pipi Ou konnen Vivian e Jissen aparèy Vivian si ti a lè e anlè kavite vajen an tou kapab pote kapab bay brilu tankou doulè lè wap pipi epi tou sekresyon an kapab e prezante yon fason de gen sekresyon ki an abondans e sekresyon tou ki ki pwès ki pwès epi sanble avèk yon lèt tounen.

Nan lè ke ou fin wè règ manstriyèl ou, li prezante an manyè transparan e kapab glise nan kouswen an, li gen aparans tankou yon klèje. Men, lè ou gen sekresyon ki anòmal lan, li parèt epè e li kapab li akonpanye de sant tou. Men m plis wè se plis gason ki branche nou la, m panse nou pa, m panse ou pa wè medam yo branche menm paske M panse emisyon sa sitou pou medam yo e k anpil konsèy pou medam yo e mèsi mesye k plis branche nap salye tout tout mesye mwen yo nap salye frè sa Sylvain Sylvain doudou e ke Bondje beni w Bondje ka fè tout bagay non sèlman e nou pap di w men nap di w e pa lafwa Bondje ap geri w tou Men ou gen de prekosyon ke ou dwe pran e gen de prensip dijèn ke ou dwe aplike afin ke pou pa atrape de maladi. Paske Bondye di ou veye, veye priye, veye priye pandan ke wap veye an, anben se le tan tou ou menm pou kapab pran prekosyon avèk vi ou e m panse ke se pi bon mwayen non sèlman E si w pran dè prekosyon menm jan e prensip konaviris la, yo di w lave men w avan manje, e nan tout sa w ap fè ou bezwen lave men w. M swete ke Bondye kontinye beni chak moun ki deja branche Radyo Lakay Entènasyonal. M swete ke gras la rive lakay ou. Emisyon sa li rann posib se avèk ledi Telebondjen. e nou pap janm pa bliye pa salye l se yon gwo potorik gason kap fè yon gran travay depi Baja California se la ke nou ye m swete ke Bondye kontinye beni w nou avèk sè Danice kap montre w de sentom ilè vre ke nou pa gen de lòt bagay la nou ta dwe montre w kelke imaj kòman sentom yo ye e m panse ke la men sentom yo yo vrèman frajil Men ou menm pou pa atrape maladi sa a men gen de prekosyon ke ou pran. Eske yon moun kap fè eksè an viv avè yon fi tou? Paske eske eske yon timoun piti kapab atrape kansè an? Kansè? Enfeksyon. Enfeksyon. Wi yon timoun piti kapab atrape pa rapò de dlo ap sèvi e rad sou vètman ke l itilize oubyen kote ke l sèvi pa rapò

M panse ke avèk avèk e nou gen yon sèvitè ki an liy waw nou gen yon sèvitè ki an liy e nou pral prann nou pral prann tousuit e e byenvni byenvni Bondye beni w sèvitè de Dye m Soutyen Bondye beni w Bondye Bondye avè w Bondye avè w Bondye avè w. Ou genlè tou ou pako tèmine non. Non mwen nan emisyon parole de vie nan emisyon parole de vie toutalè. Ah ou pako ou tèmine deja? Non non m poko tèmine dakò yes. Ok dakò fini tèmine. Ok Bondye beniw anpil homme de Dieu ok e nou gen lòt moun Sony nan mwen ki ta renmen patisipe avèk nou nan emisyon parole de vie an ale n ale ansanm kontinye Satanis.
Bon wi m tap pale de gen plizyè tip de enfeksyon gen enfeksyon ke ou ka atrape pa rapò ak seksyèl ou byen tou pa rapò de kote ke wap sèvi janm deja di l deja Men yon timoun piti men men èske yon timoun piti kapab atrape enfeksyon pa nan vajen paske e m yon tefwa ke m tap pale avèk yon doktè. Ke l di m wi yon timoun piti kapab atrape enfeksyon si gen yon ka de kadejakè ki fèt sou timoun nan, lè sa timoun nan ka atrape maladi enfeksyon sa a ki ka koz men il fo paran an kapab devwale sa men si l pa devwale sa avèk paran l li kapab vin pwodwi yon kansè kansè sa ka kapab dire sou li wi paske li. Depatamman gen enfeksyon pa ale vaginal ale vir sa vle di enfeksyon atrape li pa rapò de Tankou sa rele dat la e tankou jan m te kale vi figi yo tale kale vi nan pe nou tou atrape l pa rapò de kontak kontak ke ou genyen a pa rapò tou sou vètman timoun nan tou l ka li ka pa atrape l men ak seksyèl la lè gen yon lè gen yon.

Yeah tan byen wi nou nan prale nap kontinye avèk emisyon pawòl de vi mpanse ke la ou menm ki pou kapab evite kisa yon moun ta dwe fè pou l kapab pa atrape maladi sa Miss Lanise? Bon sa pou moun nan premyèman li sipoze evite gen ok li sipoze gen yon

Yes m panse ke la m panse ke nou gen nimewo telefòn ki disponib m panse moun yo tap poze kesyon sou efeksyon m panse gason yo sitou tap poze anpil kesyon m panse eske yon gason ki pa lave men l eske kapab gen efeksyon m panse la wi yo kapab touche gason tou li ekspoze avèk efeksyon kapab repwodui menm jan

Ki nivo gatèl la rive si li gen nan pati jenital li Men mwen yo plis pale de medam yo paske medam yo kòman medam yo dwe dwe trete vajen yo men paske vajen an menm vajen an men kisa egzakteman ki kapab koz vajen an atrape sa paske m panse gen moun ki lave pase yon moun moun fou yo moun ki fou yo mwen yo fou yo Yon moun ki fou Bon l kapab di moun ki fou se pa menm bagay ak moun ki nòmal, moun ki fou wè li malgre sa kòmsi kò a gen yon rezistan oubyen m kapab di pa rezistan non m kapab di kò a kòmsi gen yon pwotektè l pa menm avèk moun nòmal la. Moun fou a gen anpil anpil enfeksyon lakay li men m kwè yon moun nòmal pap al

Ok m epre salye tout tout tout zanmi ki deja konekte nou wè Derick Manuel depi chili m swete ke Bondye kontinye beni w pa bliye emisyon sa a rann posib se avèk men direktè l Lebon James mezanmi ki bò isi a depi Ba California se la ke nou ye de Tijuana ann ale e nou t ap pale. Wi nou t ap pale de enfeksyon bakteri tip de enfeksyon yo gen enfeksyon klamidya enfeksyon kandida enfeksyon. Bakteryen ti rele vajinosis ki se ou kote ke ou atrape yo pa rapò de yon bakteri oubyen pa rapò de alterasyon bakteri ki ki fèt nan vajen an oubyen pa rapò seksyèl pa sa yo parazit enfeksyon transmisyon seksyèl. Ok.
E nap salye ankò e le pwofesè Fritzner ki pa avèk nou nan mikwo a jodi a, m panse li deja branche. Mèsi Prester. Ke Bondje kontinye beni w, m panse nap pale de l pi ta. Yes m panse ke la e emisyon an e vrèman prèske kaba, m ta di prèske kaba men men ou menm kontinye pataje l paske ou kapab regade l epi w poze kesyon yo epi nou menm n ap reponn ou sou Radyo Lakay e m panse ke la nou t ap swete plis e nou swete gen plis apèl m panse ke la gen anpil mesye ki te di y ap motive pou e nou pa gen kesyon m panse ke la tout bagay ale trè byen e yes. Bon konsèy ke. Kèlke konsèy ke nap pote pou moun yo, m panse ke afin ke pou nou kapab lan e mete fen, m panse ki konsèy yon moun ta dwe pran pou l ka pwoteje tèt li kont maladi sa yo, kont enfeksyon? Bon, pou moun lan pwoteje kont enfeksyon, l sipoze premyèman gen yon ijyèn ki adekwa, sa vle di yon ijyèn ki nòmal, ki kòrèk. Lè w di adekwa, paske, lè w di adekwat, Adekwat paske nou konnen gen anpil moun Ayiti m. Ok yon ijèn ki nòmal sa vle di toujou gen zòn nan dwe toujou pwòp e sèch sa vle di pa dwe imid se yon vajen an se yon kavite ki imid sa vle di yon yon tib ki imid li ki elastik ki kapab gen pwòp bakteri ki pwoteje li An ale an ale avan w pote konsèy an ale pou nou wè yon jèn fi ki gen règ li. Li rèd li epi pran yon ti twal e yon twal blan e se pa bay yon twal blan epi lave li mete l nan andan yon bòl e se pa bay moun enfeksyon tou?
Non sa va depan kote ke li mete l sèch lan petèt kapab gen kèk kontak bakteri ki fèt avèl moun nan sipoze gen lèl gen règ li sipoze chanje chanje souvan. Dabò 1 pa rapò endikasyon medsen yo sipoze chanje. Se kotèks oubyen kòm m kwè an Ayiti pede moun gen yon ti klas moun ki itilize twal. Twal prèske pa itilize ankò men yo rekòmande w kotèks ou Men ou ta èske sipoze èske sa m wè blan an envante a èske li pi bon pase twal la oubyen Bon s on s on Li pa paske li pi bon non men se yon yon bay pratik kòm ka di sa yon envantasyon ke ki pi pratik pou moun nan itilize ke lè kote li a nan li jete l ke wap chanje li a tou moman paske lè moun nan gen twal la fòk li li gen dwa pa gen kantite pou ta chanje l pou ta chanje l chak moman ke endike a chak 2 zè 2 zèd sa pral depan de

Wi gen moun gen moun li pa nòmal gen moun son pwoblèm ki fè li vide an kantite gen moun nan se depi ne depi lè premyè ap fòme li bay li bay san an abondan. An men m panse ke la yon moun ki ki fè sa se kandida tè la nap pale paske kèk konsèy pou moun yo chache wè e in fwa ke ou menm ki santi dè sentom ou dwe chache wè

Ok ok e m panse ke la e jis m panse premyèman e evite fè sa yo epi lave tout kilòt e kote ke wap e avan ke w met kilòt la mezanmi sitou moun ki renmen achte kilòt nan lari yo en pase e men eswa kilòt nan lari ou konn achte kilòt nan lari.

Non. Pase pap pran chans poum diw ki. Bon kilòt pepe a li pa konseyab pou moun achte an sèlman gen yon gen yon seri de kilòt alò lè moun nan dil pepe li gen yon seri de kilòt yo vann m panse yon seri de kilòt yo vann yo yo yo nèf sa vle di e pa kilòt pepe men gen youn nan se kilòt ki itilize deja bon m pa m pa pran chans achte yo men li pa li pa konvenab epi tou li kapab rekòmande. Li rekòmande pou moun nan Li rekòmande pou moun nan itilize kilòt koton, kilòt koton kapab ap move tou, epi evite mete rad ki sentre, yon seri de pantalon pafwa moun yo met pantalon pa gen kote pou pou gen trans trans transpirasyon sa vle di

Men di lave tèt ou la ada lezye edmi. Li di leve l tap di m konprann li tap di leve tèt mwen. An leve tèt ou an pou pale amen. Mwen leve l vach. Non fò w leve tèt ou Daniz paske ou pa pale tèt anba ou a se zonbi. M panse kelke konsèy m panse ke la lè wap fè twalèt ou
ak dlo trete e tande fòk avan pou fi yo lè nap fè twalèt nou mezanmi Tcheke pou wè si dlo a pwòp, si dlo a trete deja. M panse lè sa w. Non sèlman pou fason ke pou moun nan tcheke si dlo a pwòp, gen yon fason tou ke moun nan fè twalèt li ka pèmèt ke li atrape enfeksyon pa bakteri. Pafwa gen moun nan ki kòmanse fè twalèt li soti dèyè pou rive devan sipoze nan devan epitou non sèlman pa sipoze mete dlo a nan resipyan sipoze gen yon dlo nan men w Wap vide yon dlo nan yon veso wap videl nan menw epi lòt men an menm lap fè twalèt Alelouya. Yon fason soti devan poul al dèyè men pa dèyè pou monte devan paske tout bakteri ki gen pati anus lan kapab monte nan vajen an pèmèt ke ou atrape enfeksyon. Men yo yo fè konnen yon kèk konsèy nap pote pou ou ankò evite foure menw nan nan vajen ou. Wi li li son sa son lòt faktè tou moun nan sipoze evite foure menw paske men an li gen se men an li rapòte anpil

Ak kilòt men evite mete kilòt ak pantalon ki sere. Wi wi sa son jan de ti lasyon fason ke moun sipoze evite mete paske li li pèmèt pa gen transpirasyon men li sipoze gen lè an pati entèn lan sipoze lib li pa sipoze twò sere kapab rechofe pèmèt ke bakteri yo vin gen yon dezekilib. An e sa. M panse ke se tout sa yo an gwo ke nou te gen pote. An menm tan, pati prensipal la tou, moun ki kapab gen kontak seksyèl yo tou sipoze evite yo. E yon moun ke ou pa konnen oubyen lè w ap fè chanjman patnè, ou sipoze konnen moun nan avan, pa kouri ale nan ak seksyèl san pwoteksyon. Li ka pèmèt ou gen swit anfou ap gon ak seksyèl avèk yon moun sipoze mete kapòt sa yo rele condom an espayòl kapòt yon kapòt latèks mak latèks yo plis endike pou moun itilize epi fè sa avèk prekosyon pou pa trape maladi. E m panse ke la e jis sèvant la pale avèk nou jis M pa pale fò non zanmim. M pa pale fò m panse e nan m panse se kèk konsèy nap pote pou ou menm afè ke ou kapab avanse nap salye tout zanmi ki te fè pa de emisyon pawòl depi aprè midi a mezanmi m te kontan avèk nou m te kontan e tout moun ki te ekri nou e tout moun ki tap swiv nou m panse Daniz e m panse efeksyon e ki de prekosyon moun yo dwe pran ankò e apa de sa kèk konsèy pouw menm.

Lè w ap swiv yon tretman, ou sipoze swiv li ansanm avèk patenè w. Patenè a, egzat. Paske lè sa a pou yo kapab idantifye ki kote pwoblèm nan soti, èske se patnè a ki bo w Wi, efektiman. paske si tankou moun nan se patnè w ou enfekte, se tou lè de enfekte, si tankou moun ou swiv, ou swiv tretman ou, ou arive geri men ou al retounen nan kontak sa avè l, moun nan ou toujou, se kòmsi ou te lave men si atè paske ou toujou enfekte tou.